Epi l moute radyo l, l ap pale de koripsyon lavalas, l ap pale de dwòg, li entèpele prezidan l di Aristid, li di prezidan Aristid, si w pa di anyen, se ke ou konplis, men w gen senatè w ki nan dwòg, men lajan leta a k ap sot nan APN, se fondasyon, e nan fondasyon an l ap gonfle, men tout sa k ap fèt, nèg ap kraze brize, y ap fè tout bagay nan lari, y ap fè l sou non w pa di anyen. Donk, misye di ke se pa t pou sa n te batay. Donk, tout pawòl sa yo deranjan. deranjan.
Mwen sonje tou lè Claudy Gassant te sou dosye a, li te gen pwoblèm tou, yon moman li te oblije kite peyi a, Claudy Gassant. Monchè, lè Claudy Gassant te sou dosye a, m se youn nan moun ki te bay Claudy Gassant tout bakòp pou l te mennen dosye a atèm. Pami lèkèl, premye machin ke Claudy Gassant ap kondui, t ap kondui sou dosye a, se machin pèsonèl mwen ki te nan men m, prezidan, Madam Calvin ki te sekretè egzekitif prezidan an nan moman an, mande m prete machin sa a pou m te bay. e, e, e Claudy Gassant ke m ba li. Chak mwa, mwen menm pèsonèlman, m debloke yon sòm dajan. M pa bezwen di l la a paske se pa sa k ap regle la a. M debloke yon sòm dajan mwen menm paske se sou, se sou, se sou, se sou sekirite a yo te fè kòb la vini. M ap pale w, m pa pale w Aristide non, m ap pale w Preval. Se sou sekirite a ke l te fè kòb la vini pou n te ka pran kòb sa a pou m remèt a Claudy Gassant pou li mennen dosye a a tèm. Kon prezidan Preval ale, prezidan Aristide vini. Premye sa l fè, li fèm koupe l. Li fè pran machin nan nan men Claudy Gassant e l òdone pou ke sekirite a trè agresif a Claudy Gassant. Ou sonje sa k te pase Kafou? Hein? Sa k te pase Kasou? Lè ensidan Kafou a rive, polisye ki te nan moman an envòlv nan sitiyasyon an, li rele. Palè Nasyonal, li di, men li jwenn avèk klodifikasyon. Premye sal lòd Palè Nasyonal bay, ki Palè Nasyonal prezidan an bay, se imilye misye o maksimòm. Se imilye misye o maksimòm, jiskaske yo retire dosye a nan men misye, epi yo vin mete l nan men, nan men, nan men Jozye. Paske klodifikasyon t ap mache vè sektè Lavalas la. Li t ap fin pa rive kote bagay la ye a. Donk se tou. Se Se sa m konnen. E lòt bagay yo, bagay m ka di ou yo, ou konnen trè byen. Mwen te pote m volontè nan dosye a. M ekri. M te Miyami, ann egzil. M pa t ka antre. Nan dènye manda prezidan Aristide la, prezidan Preval la, mwen fè ve m, fè konnen dispozisyon m pou m kolaborè nan dosye a. Li di m ekri. Ekri sa, mete l sou papye, m ekri nan sekretarya a. Responsab sekretarya a rele m, yo voye w kote m. Nou diskite dosye a deja e m rantre nan peyi m egzakteman pou dosye sa. Nèg yo nan chwazi rete Miami, Miami yo pa ni fè m vini, yo pa ni depòte m, se mwen k chwazi apre antant mwen avèk ou nou fin pale enpòtans nou dosye a m chwazi vini. M pa konn si w gen lòt bagay ou ka. Bon, m panse ke se trè enpòtan ke w ta ban m temwayaj sa paske l enpòtan pou nou fè pou nou gen limyè sa paske gen anpil moun mwen konnen aletranje tou ki enterese nan dosye a paske dosye a se yon dosye mondyal li ye. Don kè tou genyen kontan wè. Ou konnen map fè rezèv m pap site map site non men kòm ou konnen lè m te depoze devan jij Dabrezil lè ou gon dosye ki nan men yon jij li entèdi pou pou ap menm sa m te di a map voye l deyò son bagay m ba ou an patikilye pou ke mwen m ou travay li men ou konnen gen lòt bagay ou konnen trè byen nan dosye sa gen de moun ki te sot kamilann gen de moun ke yo te wè ap lè zak la fin fè a. San ap koule nan pye yo. Epi moun sa yo vin wè menm moun sa ap antre Camilon. Pa gen non moun sa yo? Youn ladan yo se ansyen majistra Pòtoprens lan. Ansyen majistra Pòtoprens lan. Ke non l pa vini nan tèt mwen la. Non, m wè pyès yo la. O, se vre. Konprann? Tout moun, se, li klè. Li, li, e pou ki sa Milon pa vini? M depoze kont Milon. Pou ki sa l pa vini defann tèt li? Yo rele l, yo. Mwen menm mwen di w ke tout montaj sa a, li pa gen yon lòt kote l fèt. Li fèt egzakteman Camilon Libérus. Ki nan moman an, pa t senatè sèlman. Se te kowòdonatris Fondasyon Aristid. Moun ki gen menm plis pouvwa menm ke madan prezidan. Non, m te, m te konnen. M te konn ti Pyè Gangaa. E m pa pa menaje prezidan Preval non. Paske an met okazyon, m a de avè l nan machin. M pati avè l a de tou. Mwen. Mwen fè avans sou li, sou dosye sa a, kòmsi m ta di l ke, paske m pran prezidan Preval kòm l'un des nôtres. Wi, kòm alye. Ou konprann? Paske li gen enterè pou dosye a vini jwenn jistis. Wi, mwen fè l apwòch pou m di l ke ann gade anndan lakay nou, si se pa la lanmò a sòti. Li pa. Li pa avanse. M pa konn si l te minimize m nan peryòd sa a, si m twò ba. Si se Nou pa avanse Nou pa avanse Li vin pran sa o serye lè ke l pral tonbe a Bon byen ke se lè sa a li pran dosye a w avanse li Men gen yon moman kote l prale Men m ap pale w lè Jean Dominique fèk mouri Lè m reyini tout eleman sa yo M ap pale w sa prezidan Aristide te di m sa Milann te di m nan dot reyinyon ke m patisipe sa m tande Paske m nan yon pozisyon pou m te tande Li te ka wè twòp pwoblèm pou li petèt Wi bon se li m te nan pozisyon e pa bliye lè sa tou prezidan Larisi trè an fòs tou m pa kwè prezidan Preval te gen twòp manèv nan tèt li se kouri sòti li jete l li pa prezidan ankò epi l pa konn anyen men mwen menm ki t ap viv evènman yo. ki wè tout bagay sa yo ap pase devan m, ki tande tout bagay sa yo, wè, ki tande moun k ap pale, ki wè, ki konn tout mouvman k ap fèt yo. Bon, m wè tèlman m ap menm di w, prezidan Aristide te menm di m al jwenn avèk Dany. Li di m gen plizyè moun ki sou dosye al jwenn avèk Dany. Dany se youn nan moun ki gen wòl pa l ki pou jwe. M pa mete presizyon l. M pa jwe Dany, m pa di Dany Tousen touye misye non. M di w ke l te di ke Dany Tousen gen wòl pa l pou l jwe. Ou konprann? Paske prezidan Aristide se konsa l ye. Se plon gaye ke l fè. Li mete plizyè moun sou divès dosye. Donk mwen menm m fè apwòch la pa prezidan Preval. A de. M vwayaje avèk li a de. Pandan n vwayaje avèk li, mwen fè apwòch la. M fè apwòch la bò kote l pou ke li ban m yon espas pou m esplike l sa m konnen. Li pa ban m. M pa jwenn feedback m pa jwenn bò. Donk son prezidan l ye. M pa ka fòse l. M pa ka fòse l. Ou konprann? Donk, mwen menm, sa m fè la a, m pa fè l, m pa bezwen konnen. Jean Dominique pou mwen, li reprezante yon pakèt bagay. Jou Jean Dominique ap antre nan peyi a, si y ap pase kachèt sa a, fò moun wè moun ki moun ki nan tèt machin nan se pou mwen. 86, lè nou pran lari pou chanjman, nou konsidere moun sa yo kòm pyonye ki t ap bat pou diktati tonbe. Sa vle di, m konsidere moun sa yo, si yo pa t la, M pa t ap chèf sekirite. Kote m t ap pase m vin chèf sekirite nan Palè Nasyonal. Se yon batay ki te fèt, ki te pèmèt yon espas ouvri ki fè ke m ta kab vin kote m te ye a. Donk sa vle di ke lè m wè ke nèg la mouri nan jan l mouri a, m pa t gen okenn afinite avèk li non. Pè Dominik pa t zanmi m. M te konn al lakay li. Pè Chakou preval pral lakay li lè swa m ale. Li konnen m trè byen. Se mwen ki toujou ale prepare vizit la. M konn chita avèk li. L ap di m, Oriel, kilè prezidan ap vin la? Ya prezidan ap vin talè konsa ou di mwens lè prezidan preval al lakay li prezidan preval dòmi pran prezidan preval fin bwè dòmi pranl li pa vle ale se mwen kal jwenn jem di jan leve misye poun ale nou wè se demen se vol al nan birol wi sa vle di ke nou te gon ti relasyon tou piti avèk jan lè yon bagay konsa vin rive li frapem pèsonèlman li frapem pèsonèlman ou konprann li frapem pèsonèlman sa vle di ke sa map fè a la son devwa. Patriyotik se yon kontribisyon m ap rann la nasyon. Si m ka mete yon ti pyè ki pou pèmèt yon ti limyè parèt sou dosye sa a, m ap fè l. Kèlkeswa sa sa koute m. Èske w sonje tou,
lè m te vin Mayami, m te pale avè w, Banm sou sonje m te pale w de yon lòt moun m te pale k te di m de bagay ki te jou yo jwenn de bagay yo t ap di m lè pandan m te an Ayiti gen yon moun mwen te rankontre avan m te vin Miami m te di w ke m te menm gen tape la ok kote moun nan gen de bagay li te p esplike m e gen de bagay ou menm ou te vin esplike m ke m vin wè ki te konekte. Bon!
Sèl sa m kapab esplike w m kapab esplike w Nan pwolongay k ap fèt yo, gen plizyè lòt moun ki t ap site, pami lèkèl m gen yon doktè m te esplike w ke se lakay li anpil reyinyon planifikasyon te konn ap fèt pou se misye m te kab di bon daprè sa yo te di se misye nan pouvwa ki t ap vrèman minis de lenteryè. Sa vle di ka doktè sa sou Channmas la te gen anpil reyinyon ki te konn ap fèt lakay li. E misye se youn nan nèg ki t ap zam ke m di w moun nan t ap mande m nan, dam nan t ap mande m nan pandan mil an. Li te di m ke l ap bezwen tan kòb pou m ba li epi l ap bezwen tan zam pou m bay entèl pou li. E ke entèl sa se li menm ki chaje pou regle yon seri de misyon.

Se konstitiye w nan wap wap konstitiye lè vè tèlman gen bagay ki pase nou tou aprè sa m pran prizon yon bagay gen dè ti eleman se de tan an tan yap vini de tan an tan map chonje m di oh men entèl te m te wè entèl tankou map pale w m di w m te wè entèl ap antre kay Milann men menm entèl sa yo te di ke l te sot anba lè yo te bay latrice yo te wè san nan pye l èske w konprann menm entèl sa se poutèt sa yo kouri rale l fè l pa majistra. Yo rale l yon fason pou retire soupson sou li. Ou konprann? Li bakòp pou retire soupson sou li. Donk sa vle di gen tout yon seri de bagay k ap vini de tan zan tan. Si w pa di m bagay sa, bon e kounye a fè doktè sa vin nan menm? M pa enplike doktè a non paske m pa wè l te men mwen di w ke konvèsasyon ke Milan m te gen avèk Milan pwouve m ke doktè e di fèt ke m te wè doktè a tou di fèt ke m te ale doktè a di fèt zam yo di m pou m bay yo M te bay doktè a l. Ou konprann? Paske mwen resevwa yon lòd. Mwen resevwa yon lòd pou m remèt, pou m bay tan zam a tan moun. Ke m bay li.
Men m pa konn si doktè sa la toujou non. Yo te di m. Eske l la toujou? M pa konnen. Yo te di m misye t al an Itali, l fè kè. M pa konnen. Misye te gen klinik sou Channmas la e l ret Boudon. Bò kote teren tenis lan. Bay anbasad de France boudon en nan zone sa m konnen misye misye rete Kom jwenn non ap ba wol son non son non ke nou tout konnen ou konprann son non ke nou tout konnen donk misye misye tou se konseye prezidan l te ye an matyè de sekirite ou konprann se misye misye te trè lye avek Bob Manuel li te trè lye avek E Denize wè donk misye te tèlye avèk moun sa. M konn vin nan biwo Denize m toujou al nan biwo Denize tou ou konprann. Donk alò ki nan ryen avwa sa map di w la non. Non non m konprann wi. Moun sa yo map pale w la yo m pa mete yo nan. Non non. O kontrè moun sa yo map pale w la yo, yo plis ta nan kan Jean Dominique yo menm. Non m konprann. Map pale w de Bob Maniel de sesi de yo plis ta yo menm mete moun sa yo nan ekip pati politik ki rele koze pèp la. Pase pou yo koze pèp la se t on se t on pati politik. Ou konprann? Donk se Apre sa menm Miranda ap di m tou, Tande, se pa Jean Dominique sèlman non, nèg yo bay pou Charles Suffrard a, fò nou fò n frennen misye tou. Se si misye gentan pran egzil, l gentan. M sonje sa, m sonje. Misye gentan jete l, men sinon, tout Lafemis t ap pase ama, t ap pase ama menm jan ak tout moun. Ou konprann? Donk. Ankò yn fwa janm diw la frè mwen menm son devwa patriotik li ye m pa fèl pou di ke se pandan m nan nesesite m fye fèl non sa deklarasyon sa m fèl depi lèm te vin kote w la mwen fèl lè ke m te Miami m chita map travay ke w vin kote m ou di ke yo voye w vin kote m paske w konnen ke m pa konn kote w te pran sa ke w konnen ke m gen de dosye nan menm kijan m ka ede. Depi lè sa a, m delivre. M delivre depi 2008. Depi 2008. E lè sa a m te di w sa m prè pou m vini. Suivi pa t fèt, m pa t vini.
Mèsi bokou. Donk m panse se trè enpòtan paske finalman m panse n ap rive nan limyè. Bagay yo p ap toujou fasil men antouka m apresye. Se si si m anvi toujou paske bri te kouri dènyèman lè prezidan Aristide t al nan pakè a, yo kouri di gouvènman an ban m machin blende, yo kouri di ke e m gen zam, se mwen k ap e mwen se mwen menm k ap fè akize prezidan Aristide e m poko janm rankontre avèk prezidan avèk prezidan Martelly yon fwa depi m antre. M antre septanm 2000 2000 2012 oswa 2013, m poko janm rankontre avèk 2012, m poko janm rankontre avèk prezidan Martelly yon fwa nan vi m. Sa vle di se. Se devwa patriyotik mwen ke map fè. M pa konn sa sa ap koute m. Sa ka, sa ka koute vi m.
Sa ka, sa ka koute, sa ka, sa, sa ka kontrarye fanmi m. Pase se pou yon ti dosye piti ke li ye. Se pou yon ti dosye piti.
Ou konprann? Se pou yon ti dosye piti li ye. Mwen menm kap pale avè w la tou, m trè konsyan de sa. Paske se pa, se pa fasil. Mwen menm map fè sa m gen pou m fè. Si se la verite m bay, m pap mete on manti, m pap ajoute on bagay ki pa sa, m di egzakteman sa m konnen. Sa m konnen mwen di l, lajistis a triye ladan l pou l chache sa k verite, sa l konprann epi li menm la rann jistis a ki jistis è di. Mèsi bokou.